Dieu est pour nous un refuge et un appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Bondye beni w Bondye beni w mèzami dan le senyè aswè a gras Bondye kouvri w nou pral deklare aswè a. Nou santi pou n pataje benediksyon an ansanm avèk ou aswè a. N ap mande w kapab dispoze w pandan ke nou pral deklare sou lavi w. Pandan ke dyab la te di w pap janm anyen. Pandan ke dyab la te di w ap toujou rete nan sa w ye a. Pandan ke dyab la te di w ap toujou rete nan soufrans la, w ap toujou rete nan maladi a, leve men w. Damou gadon pozisyon aswè a pandan ke n pral fè deklarasyon sa yo. Li di, e, li te di nan pawòl li, Marc si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ebyen m ap di w aswè a si w kwè, si w kwè l aswè a, jodi a, se jou delivrans pa w la. Leve men w. O non de Jezi Kris de Nazarèt. Bondye di nan pawòl li, ki demand reswa. Kikonk demand reswa. Ebyen aswea m pa konn kisa w tap mande Bondye men m deklare se pou Bondye fel pou ou menm jan Anna tap lapriyè Anna tap lamante devan Bondye Anna te gon dlo k tap koule nan zye l ebyen aswea m pa konn ki dlo kap koule nan zye w ebyen m vini pou m di w jou delivrans ou an pa lwen M vini poum di w jou delivrans ou a pa lwen se pou w libere aswè a dan le non de Jezi Kris m deklare aswè a kelkeswa espwi ki te kenbe w an kaptivite m deklare dan le non de Jezi Kris se pou w libere dan le non de Jezi Kris de Nazarèt. M deklare kèlkeswa kote dyab te mare w nan bitasyon kèlkeswa kote ke dyab te mare dan le non de Jezi Kris a aswè menm pandan n lonje men nan ke w sezi libète w aswè a dan le non de Jezi Kris a m pa konn ki maladi k kanpe kòm yon montay sou lavi w e li di w pa p janm geri chak fwa pou w leve pou w al travay li di w pap kapab dan le non de Jezi Kris a ke w resevwa libète w ke w resevwa gerizon w aswè a dan le non de Jezi Kris a. O non de Jezi Kris, mwen deklare aswè a, ou pap esklav peche ankò, ou pap esklav salte ankò. O non de Jezi Kris, Jezi Kris de Nazarèt la, se pou gon bagay anndan w kap revòlte kont peche, kap revòlte kont salte, kap revòlte kont grimas, kap revòlte kont dezobeyisans. O non de Jezi Kris, se pou l antre anndan w, se pou l revòlte anndan w, se pou l revòlte kont tout bagay ki pa dakò avèk lavolonte de Dye. Leve men w. M deklare sou lavi w. Se pou yon òm, se pou yon fanm de Dye sirnatirèl. Ay. M deklare sou lavi w, se pou moun bò kote w la pa ka konprann prezans ki anndan w nan. Paske yon sèvant, yon sèvitè Bondye, yo pa ka janm fin konprann li nèt. Ebyen, yo p ap konprann ou. Se pou Bondye ba w yon dimansyon sirnatirèl, yon dimansyon ekstraòdinè aswè a. O non de Jezi Kris. M deklare ke yon menw son men beni kelkeswa Saw manye se poul beni o non de Jezi Kris kew resevwa yon pouvwa yon otorite sou tout demon kelkeswa kote w pile se pou dyab pete kouri kite milye a dan le non de Jezi Kris mwen deklarel sou laviw. O non de Jezi Kris, mwen deklare aswè a, menm jan Prèt Eli te deklare sou lavi Ana, li di, M deklare, m mande Bondye pèp Izrayèl la sa w mande a pou l fè l pou ou. Ebyen, antanke sèvitè de Dye, m mande aswè a, Bondye pèp Izrayèl la, Bondye tout nasyon an, Bondye lè l di wi, pèsonn pa ka di non an, mwen mande l aswè a dan le non de Jezi Kris, se pou l fè l pou ou. Se pou l geri w maladi ki t ap wonje lavi w depi lontan lontan aswè a se jou pa w o non de Jezi Kris ke letènèl fè w gras ke letènèl libere w ke letènèl ba w libète aswè a se pou w temwanye grandè Bondye se pou w temwanye grandè Bondye o non de Jezi Kris chak jèn gason chak jèn fi k ap gade m. Aswè a, m ap di w, jodi a, se jou pa w la. Lè li tan, ay, pou kote Bondye sot se avè w, se sa w fè Bondye. M ta renmen w retounen nan plas ou. Ou menm k ap gade m nan, ou menm menm. M ta renmen w retounen kote Bondye te mete w la. Pou kote Bondye pase avè w. Pou pikan li janbe avè w, pou lamè wouj li janbe avè w, pou montay li plonje devan w pou w rive kote w ye a, fè grimas sa a. Damou fon egzaminasyon nan lavi w aswè a menm. M santi pou m di w sa. M santi m pa ka kenbe l pou m di w sa. Fon vyolans, fon vyolans pou kite peche, fon vyolans pou kite grimas, men pou swiv, pou fè lavolonte de Dye aswè a. Fon vyolans pou bagay Bondye epann yo de li. Bondye epann yo de lanme moute. Bon Dye epann yo de aksidan kap fèt nan lari a gen moun ki sòti ki pa antre pou kote Bon Dye pa savòw ebyen pou fè Bon Dye wont sa pou fè Bon Dye wont sa yon jèn fi yon jèn gason sa ka rivew te konn ap kenbe mikwo ap lapriyè lèw kenbe mikwo legliz la tranble men pou fè Bon Dye wont sa jodi a m pa konn a ki moun map pale men ou konn laviw. Map diw aswè a chanje laviw repantevou car le royaume des cieux est proche ou menm kap gadem aswè a map diw repantevou car le royaume des cieux est proche repanti paske wayòm nan pa lwen repanti jèn gason jèn fi ou menm kap gadem nan aswè a m vin diw repantevou car le royaume des cieux est proche fon vyolans sou rallonj la fon vyolans. Sou bagay ki pa dakò avèk lavolonte de Dye. Pou swiv, pou fè volonte Bondye. Wi. Si w kwè, aswè a, w ap wè laglwa de Dye. Si w kwè, aswè a, w ap jwenn gerizon. Si w kwè, aswè a, w ap jwenn libète sou tout sa k te kenbe w an kaptivite. Dan le non de Jezi Kris de Nazarèt. M deklare sou lavi w se pou lib. Ay, m deklare aswè sou lavi kèlkeswa kote y ap site nou, se pou dife desann. M deklare aswè kèlkeswa kote y ap site nou, se pou prezans Bondye desann an pèsòn. Se pou li reponn pou ou aswè a. Men, m deklare aswè a, si ou kwè, w ap wè laglwa de Dye. Si ou kwè l aswè a, malad ou a deja geri. Ay, si ou kwè l aswè a, ou deja jwenn delivrans ou a. Wi si w kwè l w ap wè l. Selon Som 37, li di, Rete byen dousman. Rete dousman, tann pou Senyè a fè sa l ap fè a. Ebyen aswè a zanmi m, m ap di w rete dousman. Pandan w ap lapriyè, pandan w nan sanktifikasyon. Pandan wap chèche mache dwat la, rete dousman. Bondye pral fèl, li abitye fèl deja. Li te fèl pou Ana, li te fèl pou fanm pèd 200 an. 12 ans. Wè, li ka fèl. Li te fèl pou Batime, li ka fèl pou ou aswè a zanmim. Wi, li abitye fèl deja. Wi, pou kote l te pran Jozèf, li gon kote l ta prale avè l. Ey, ebyen aswè a zanmi m, ou menm jèn gason, jèn fi, ou menm ki nan sa w ap fè a, ou menm ki nan salte, ki nan grimas la, wi, ou menm menm, ou menm, ou menm, avè w m ap pale, aswè a, Bondye di m pou m di w, li gon kote l prale avè w. Li gon kote l prale avè w. Li p ap kite w pèdi. Li p ap kite w pèdi. Li p ap kite w pèdi. Ou menm zanmi ki resevra videyo sa a.

Ou kapab ekri nou, ou kapab rele nou pou demand de priyè. Nou gen yon emisyon nou fè ki se emisyon An nou lapriyè, nou ede tout zanmi nou yo lapriyè. Chanèl YouTube nou se Evanjelis John Willy Sinor, w ap ekri Evanjelis John Willy Sinor an kreyòl, chanèl la ap moute. Ou kapab ankouraje nou, ou kapab abòne avèk chanèl la, ou kapab ekri nou tou sou nimewo telefòn nou sot ba w la, n ap kontan pou n kapab ede w lapriyè, kèlkeswa sa w genyen, espri de chit, kèlkeswa sa k te fè w chite a, ebyen aswè a, dan le non de Jezi Kris, se pou w retounen nan plas ou, O non de Jezi Kris je te rekòmand retoune dan ta demèr mèt ou ap relew mèt ou ap relew Jezi ap relew zanmim jèn gason jèn fi mesye madam marye Jezi ap relew Jezi ap relew li di kotew lap frape nan pòt la èske ou pap ouvri pou li èske ou pap ouvri pou li ke Bondye beniw.